M voye voice ba li m di cheri ebyen vin konyen non se mesaj la se nan menm nou ye wi ebyen mwen kwè mesaj la tande dezole.
Bonswa tout abòne nou yo kòman nou ye deja nou konnen se nèg zen an mesye zen sa enben welcome back sou chanèl zen youtube yo kidonk nou gentan wè nan tit lan e nan miniyati lan de kiyès nou vin pale. Ou menm ki son nouvo sou chanel la nap mande w tanpri bay video sa yon like e pou kontinye nou vin pale w de Widiana Bodo nou konnen Widiana Bodo ki se yon jèn aktris trè polivalan pa kont nap kontinye pi devan nap pran poz nap tounen apre.

Plumen avèk mari l. Ok, kidonk Dana te deside voye voice ba bay kèk zanmi li genyen nan kontak whatsapp li. Kote voice sa li menm, bon nou pa konnen definitivman kiyès ki pibliye voice sa enben voice sa mwen arive met men sou li pou m pote l pou nou. Kidonk abone fidèl nou yo n ap di w tanpri tanpri tanpri abone avèk chanèl lan, like videyo a e pataje l. M ap poste ti bout voice lan pou nou. E nou rete tande l jiska lafen.
Byen ansanm avèk li. Paran ki di, O, epi li gen pou l vini wi, bagay li gen pou l vini e Sendomeng wi. E m di, E vre? M di, Ebyen kòb mwen la nou desann nou pa fè l desann nan. Mwen menm wi sè m! Mwen menm wi! E sa k fè m toujou di se sou moun mwen te mete m la. M di bon, lap rantre nou pa tou, e la nou desann nan kay mwen nou pa tou fè l desann e nou wè m li valè chanm mwen lan la ki vid ki tou gen bon bagay san pwoblèm. Bagay epi Niki di ok lap ban m kontak li, ban m kontak li men pa di m avèk manzè. Manzè vin di konsa ke pou m ba l marenn ti fi m nan, m gen yon ti fi ki gen 7 mwa. M di l ok, Sofia, youn ap rele lòt makomè. Manzè di m l ap vini, manzè di m l ap vini, madi nan madi manzè vin di m l ap vini rapid, li vin di m l ap vini, li fè m pale ak yon nèg ke yon lòt bò, nèg la di ok se mwen l fè konfyans avèk madanm li, li mwen l fè sesi, m di pa gen pwoblèm. Epi sa w tande a la, mwen menm avèk mari m, m pran Uber, m peye Uber. Mwen avèk mari m desann map chèche manzè nan stasyon an ou tande mwen m desann mal dèyè manzè nan stasyon an epi nou monte ansanm avèk epi m bay manzè chanm prensipal mwen ap dòmi atè avèk pitit mwen epi menm kote a sèm se rete m rete m paka konprann bagay la nan kay la mari m chanje avèm li chanje avèm. Epi li deklare m ke o mari m renmen madivin, an nou fè, an nou bay mari m plezi. M di men non, m di si mari m te renmen madivin li te gen bezwen sa, li ta met madanm li chita, se avè m li t ap pale pou l di m konsa ke li renmen sa, epi mwen menm mwen t ap konn kòman m t ap jere sa, si m vle ba l plezi m t ap ba l plezi. M di misye pa gen prensip. Epi menm kote a, nan de twa jou, e e semèn ankò, mwen jwenn misye ap sot anndan chanm nan tout yon nit, a dezè di maten, ti pitit la k ap dòmi ki fè m pantan, epi m pa jwenn misye kote m nan, epi m kote a m leve. M wè l ap sot nan anndan chanm kot manzè a. M di, Sa w sot fè anndan chanm kot Widiana? Lè m antre an m jwenn manzè chita a kilòt. O! E e e e! M di, Sa e e Junior sot fè anndan kot ou la la Widiana? Nan la menm. Li di, O! E e m pa konnen non se kouche m kouche. O mwen misye vin mande m fanm, misye vin manyen m. M te gen pil fanmi m ki sot Ayiti tout te desann la. M tèlman sezi. M pa ka pale pou moun yo pa konn bagay la pou bagay la pa rive nan bouch fanmi m. Jou swa m toupe. Epi sa w konnen k pase? Manzè ap ekri m nan telefòn ap di m o mari w bezwen plezi antre non vini non ou pap vini m di non m pap antre di l ke m pa vle se ou menm k ap fè chwa k ap di m men sa pou m fè hein epi kounye a men misye ap pwopoze manzè sa sa le yo te gentan ansanm yo bezwen alèz yo paka alèz yo vle mete m nan gen m nan epi pou yo ka. Lib nan kay la pou yap koupe live yap koupe an kachèt yo wè yo pè poum pa kenbe yo kounya yo bezwen metem nan game nan pou yo ka koupe pi byen kòm etan done kem tande manzè fè moun konnen ke li gen mesaj mwen nan menl manzè se moun kap trafike mesaj poul fè konnen ke ou te moun te ekril li fè sa anpil li li voye li moutre moun mesaj la te san ke se moun ki ekril epi se yon e trafike li trafike yo. Ou wè dosye sa pou mwen menm paske m te se kòmsi se yon bagay mwen te konnen paske m sonje tout lè bagay zineman sa avè milova moun t ap joure milova moun t ap joure dayisha moun t ap joure fedna m te te m te di l m te di l konsa ke swa volonte bondye swa fèt paske.